Bonjou bonswa tout moun mèsi paske n avèk ekip TV karayib la depi Bonbadopolis e se toujou yon plezi poun antre lakay nou poun pote ba nou nouvèl peyi a sou TV karayib rapidman nap prezante enfòmasyon yo sekretè deta kominikasyon an Eddy Jackson Alexis anose politik jeneral premye minis nome a Fritz William Michel deja pare. Sekretè Deta a ankouraje tout 2 branch palman yo pou travay pou fasilite prezantasyon sa a. Li di sa kapab ede peyi a gen yon gouvènman pou adrese pwoblèm popilasyon an. Lòt enfòmasyon Sekretè Deta Kominikasyon an Eddy Jackson Alexis deklare leta deja pran dispozisyon pou akonpanye moun k ap viv sou plas Itali yo. Ranfòse sekirite nan kominote sa a, kote 1,500 moun ap viv, planifye pou reyentegre 261 fanmi, se pami ansanm dispozisyon daprè Sekretè Deta Kominikasyon an. Ann al gade ansanm pou nou wè kisa dispozisyon sa yo ye, e n ap kòmanse koulye a!

Sou plas Itali, gen 1,500 moun ki tabli nan zòn sa a. Se pa sèlman Sante Piblik ki te fè resansman, gen tou EPVLS ki poze de kalte aksyon. EPVLS se yon antite anndan Ministè Afè Sosyal. Dabò, yo gade kantite fanmi ki abri sou plas la, yo denonbre 261, epi yo t ale lan zòn kote moun sa yo t ap viv preyalableman pou al fon evalyasyon, epi idantifye kay kote yo te viv la, epi evalye kondisyon kay sa yo. M ap pale de EPPLS. 261 fanmi EPPLS resanse yo, yo soti nan zòn Lasalin, nan Kwadèbosal, nan Site de Dye ak kèk zòn ki toujou nan anviwònman an, tankou Plaj Jeremi. Enfòmasyon EPPLS te kolekte yo montre ke moun sa yo ap viv sou Plas Itali nan kondisyon ekstrèmeman difisil e y ap fè fas ak yon pakèt pwoblèm. Mwen di nou se travayè sosyal ki te anketè EPPLS. Pami pwoblèm sa yo genyen malsite. Gen nan moun yo ki trape maladi. Fè kou maladi po. Gen nan medam yo ki fè enfeksyon vajinal. Nan ti moun yo, e menm nan gran moun yo tou ki nan zòn nan, ki sou plas la, gen malnitrisyon, gen moun ki fè enfeksyon nan entesten. Yo gen tou pwoblèm ekonomik. Moun sa yo pa gen gwo mwayen pou yo achte manje ak lòt kalte pwodui yo ta kab bezwen pou yo viv. Otorite yo poze plizyè aksyon pou reponn a sitiyasyon sa a m sot dekri la a. Donk ansanm pwoblèm moun yo prezante yo. Dinepa avèk Orepa distribiye dlo bay moun yo e yo te yo menm tou fè yon lòt evalyasyon. Donk gen plizyè evalyasyon ki fèt donk gen plizyè antite nan leta ki gade kijan moun yo ap viv nan zòn nan. Avan yè mèkredi a, Ministè Sante Piblik reyalize yon klinik mobil, toujou sou plas Vitali. Anpil entèvansyon te fèt, e entèvansyon sa yo, nou te fè yo anba je lapolis ki te akonpanye tout kalte entèvansyon ki t ap fèt yo, e lapolis te sitou prezan pandan yo t ap distribye kit alimantè bay moun ki sou plas Vitali yo. Gen lòt aksyon ki dwe poze pa rapò a egzistans moun sa yo ki plas la. Se konsa moun yo òganize yo tou yo menm pou yo te kapab gen yon strikti ki reprezante entèfas avèk leta. Yo gen yon komite de 15 moun ki fòme ki yo menm kapab pale, entèraji ak tout antite, tout enstans, ke se swa piblik ou prive, ki deside fè entèvansyon sou plas Itali, menm si moun sa yo la tanporèman. Estrikti ki mete an plas atravè enstans mwen te site pi wo yo, yo reflechi, yo rive konprann ke fòk gen aksyon ki poze dans le futur nan 4 nivo. Pou pèmèt moun sa yo yo menm yo kite espas la. Pami dispozisyon ki dwe pran e ki ap pran aktyèlman la, pou pèmèt moun yon nontan ki pa twò lwen deplase sou plas Itali, y ap ranfòse sekirite nan kominote moun yo t ap viv avan. sa ki dwe fasilite reyentegrasyon moun yo nan kominote yo te soti yo. Mwen planifye reyentegrasyon moun yo, donk yo pa pran moun yo mete nan kamyon al vide yo nan espas la. Y ap planifye avè yo kòman reyentegrasyon sa a ap fèt nan zòn kote yo te soti yo. E se strikti sa a k ap reprezante kanal de kominikasyon pou pale avèk 1.500 moun ki anndan 261 fanmi ki sou plas Ditalia aktyèlman, jan m di a. Youn nan strikti ki ekstrèmeman enpòtan ki konsène nan kad travay sa yo, piske gen enstans leta santral ki entèvni, men estrikti leta lokal la, se lameri Pòtoprens ki te enplike a fon nan tout ansanm dispozisyon e desizyon ki t ap pran yo. Moun nan meri Pòtoprens, keseswa majistra a oubyen lòt delege l, patisipe nan reyinyon ki fèt e. yo te gen ekip tou prezan nan moman aksyon yo t ap poze, keseswa nan distribisyon dlo bay moun yo, keseswa nan distribisyon kit alimantè bay moun yo, keseswa tou nan dispozisyon ki pran pou netwaye espas la pandan moun yo ladan l e pou sekirize espas la tou pandan moun yo ladan l. Senkyèm mezi m ta ka ajoute ki dwe pran tou, jodi an se 16 out 2019, Peyi an gen 153 jou depi pa gen yon gouvènman ak tout lejitimite legal e politik nan tèt li. Chèf leta a nome yon premye minis sa pral fè yon mwa. N ap pale de Pritvilyam Michèl ki li menm ansanm avèk prezidan repiblik la, Deta nan gouvènman sa a, mwen travay sere sere avèk nouvo premye minis la. M ap enfòme nou, enonse politik jeneral premye minis lan pare deja. Chèf gouvènman an ap tann 2 chanm yo pou l ka al fè egzèsis konstitisyon an ba li ki se prezantasyon enonse politik jeneral la. ap pare devan chak chanm yo youn apre lòt. Yon gouvènman nan tèt peyi an, yon gouvènman ki gen lejitimite, k ap kapab angaje Leta nan divès domèn, tankou tabli yon plan sekirite pou kòlte ak bandi k ap bay pwoblèm divès kote nan peyi an. Nan relèvman ekonomik, sa se konsèp pa m mwen itilize lè m fè lekti sou sa k gen la a depi tout kantite chòk nou pran pandan yn ane, mwen panse e nou konstate tou ekonomi an pran gwo so, pran gwo frap, li bon pou gen dispozisyon ki pran pou fè sa m rele relèvman ekonomik. pòte sou goud la ki pran pataswèl, l ap pòte tou sou kou lavi a. Gouvènman ki dwe mete an plas la, yon fwa ke enonse politik Ginen la fin soti devan Paleman an, l ap pèmèt nou kontinye aji sou yon klima detant Menm gouvènman an, yon fwa ke l gen lejitimite legal ak politik, l ap kapab angaje peyi a. Li pa t ap enteresan pou ke lè nou rive premye jan, premye oktòb 2019, donk nan apeprè 45 jou, nou pral rekondui bidjè 2017, 2018 la. Se pou sa, nou swete palemantè yo jisteman vote gouvènman ki la pou pèmèt nouvo minis finans lan ak ekip li fè depo devan paleman an menm si se an reta, trè trè an reta, pwochen bidjè pou egzèsis fiskal 2019, 2020 an. 153 jou san gouvènman, se vre, se pa premye fwa sa fèt nan peyi a. Men, nou pa kapab ap repwodui sitiyasyon ki ka kondui nou nan kawo, nan vid enstitisyonèl, jan Le Nouvelliste vle atire atansyon sosyete a sou sa nan dènye atik ki soti anvan fèt Vwala!
Ekip TV Karayib la di mèsi avèk tout moun ki te branche pou te kab tande dènye enfòmasyon. Antouka tout moun, mèsi paske nou te branche. Pa bliye pou nou abòne avèk chèn nan, se TV Karayib. E toujou sonje pou aktive ti klòch la. Lè nou lage yon videyo pou l kapab al jwenn ou, son babes ap chèche pou li. Dakò? Ebyen! Pase yon agreyab joune tout moun, yon agreyab sware si se maten, bon matine. Oop!